Pèseverans, mèsi mèt chita. Mèsi mèt chita, mèsi. Lafwa e la pèseverans, de bagay sa yo mache an ansanm. Lafwa, lafwa, kisa lafwa ye? Lafwa se yon fèm asirans, apre sa dè choz on espè, demonstrasyon ke n vwa pa. Sa se yon bagay. Ou tande men ou pa ou pa wè. C'est ce qu'on appelle la la foi, la foi. Et persévérance nou ba ou yon kout euh, plus de persévérance. La foi. La foi et ou te wap di kounye a bon, mwen leve matin, mwen pral pran yon forme Nan vize ou. Pa la fwa, mwen konnen y ap y ap ban mwen kan kanmenm. Ou pran machin an ou leve ou ale. Men, èske si ou pa t gen pen se pen pou w ale, èske w ap jwenn djòb la? Sa vle di, pa lafwa ou konnen ou pral plen fòn nan, y ap ba w y ap ba w djòb la. Sa sa rele la lafwa. Aswè a nou p ap rete. Sa m ta vle di nou, e. Nou vle pale de Eli avèk Elize. Eli se te yon travayè latè l te ye, labourè latè. Elize te gen douz pè de bèf, li t ap travay latè. Pandan Elize ap travay tè, laboure tè, epi Eli parèt. Eli parèt e li di Elize, M ta renmen pou w fè yon wout ansanm avè m. M ta renmen pou w fè yon wout ansanm avè m. Men piske Eli bay Elize yon sipriz, li di, Enben, tann mwen, mwen prale, m pral fè paran m konnen, epi pou m fè wout la ansanm avè w. Èske nou la avè m? Apre, Elize parèt, Eli, Elize parèt, li fè wout la, ansanm li vin jwenn Eli. Men nan chapit 2 a, 1 Wa chapitr 2, yo kòmanse wout la ansanm, men a chak kote yo rive yon kote, Eli di Elize konsa, Rete la, rete bò isit la. E ou menm kisa ou ta fè? Ou tap rete rete w la? Men si moun ki te di pou fè wout l ansanm avè l la epi rive chak kote epi di monchè rete la, rete la, rete la, rete la, la ou yon lè ou tap bouke ou tap di bon m fache m rete rete m la. Men map di w byen Eli tap chèche yon ba, yon bagay Elize di j. Elize tap chèche yon ba, yon bagay ke l pat gen, li pat genyen. Kisa l te ye? Se doub benediksyon Elize te ben te bezwen. Elize yon nèg ki te gen anpil kapasite. Bon, ki te genyen anpil espri Bondye nan li menm nan lavi li. Gen mirak Eli fè, monchè se gwo ko, se gwo koze. E Pyè? Nan e Pyè? Elize, Eli di, lapli pa tonbe twazan si? Si mwa. Si mwa. Bon. Bon, èske lavi te tonbe? Men se te yon nèg menm jan avè m, menm jan avè w li te. Bon, pa gen diferans. Bon, Bondye sèvi a avè l. Map di w byen, aswè a, ou bezwen yon doub benediksyon nan la, lè w genyen l, dyab pa ka fay ansanm avè w. Èske w la avè m? Dyab pa ka gou, goumen ansanm avè w. M pran egzanp, an Ayiti, lè w rive andeyò, nan wout andeyò, labou,

E li te gen yon doub pòsyon benediksyon. E li te gen, e li te gen anpil, Bondye te sèvi avèk Eli. Konbyen moun ki ta renmen Bondye sèvi avè w aswè a? Men fò w gen pèseve, pèseverans. Wen, pèseverans. Gad, pèseverans. Sa vle di si w ap dòmi, gen anpil moun k ap dòmi nan levanjil. Je nou la, nou la, je nou la, je nou ouvri men n ap dòmi. Espirityèlman n ap dò, n ap dòmi, n ap dòmi. Men Eli, Eli se te yon sèvitè Bondye. Lè nou pran egzanp, nan 2 Wa, chapit 2, vèsè 13, apre Elize, Eli fin mouri, Elize fin mouri, Epi, pandan ou konnen moun Moab yo, nasyon Moab te konn ap chèche pèp Izrayèl yo kont, chèche yo kont, pase Eli, Eli te pa la ankò, yo vini y ap fè piyay. Ou konnen kote yo antere Elize a? Epi. Epi, nan prese prese, mesye pandan yo vin antere nèg la, ou konnen li touche avèk zo, Eli, Elize ki nèg la leve l kanpe. Ou pa janm li pasaj sa? Se nan 2 Wa 13, 2 Wa chapitre 2 vèsè 13. 2 Wa 2 vèsè vèsè 13. Se gwo koze wi. Mesye yo fin lage misye an nan, y ap prese nan twou a, y ap prese yo voye misye nan twou a pou nèg Moab yo pa jwenn yo. Epi pandan y ap vire do pou yo wè nèg yo te voye nan twou a, misye ap make dèyè yo. Se pa yon doub benediksyon li ye? Èske se pa yon doub, se pa tout moun ki ka fè sa? Pou zo w touche avèk yon zo yon moun ki mouri, nou toude mouri, epi zo m touche avèk lan pou leve kanpe, èske se pou gras? Lè Bondye sèvi avè w, gad nou byen, lè w wè Bondye sèvi avè w, se pou di Bondye mè, mèsi. Maten an, nan mesaj pastè Dieudonné, li di konsa, Lè w wè Bondye ap sèvi yon moun, kisa ou menm pou w fè? Fè zanmi avèk moun sa a. Fè zanmi avè l. Se pa rayi pou w rayi l, men se renmen pou w renmen avè l. Mesye yo rive a Gilgal, Eli di konsa, Monchè, w menm rete bò isit la. Mwen pa bezwen yon pwomès vede la, men m ap di w byen, pèseverans li trè enpòtan nan lavi yon kretyen. Iven li parèt difisil, se vre. Yo fè w desepsyon, se vre. Yo manke w dega, men kontinye mache. Iven anndan legliz, gen moun ki anndan legliz lan, li p ap kite legliz lan non.

Elize, malgre tout sa, tout pwoblèm, difikilte, Elize rete la, li pa janm deplase. Men gen yon bagay nan vèsè vèsè 9 la, nan chapitre 2 vèsè 9. Lòske mesye yo rive anwo bò Jouden an, konprann? Sa vle di, Elize di konsa, Monchè Patou byen wè sa w te mande m nan, si zye w ouvri, konprann?

Li pa janm deplase. Aswè m te fè w konprann ou bezwen yon doub benediksyon nan la lavi. Pou fight satan le li dya. Pou goumen avèk sa satan. Satan frekan. Satan fò wi. Konbyen yo ki kwè sa? Satan fò se lè wap dòmi. Se lè wap dòmi. Konprann?

Cela t'arrivera. Èske w la avè m? Sa vle di sa w te mande m nan, si w gen pèseverans, je w ouvri, w a, w ap jwenn li. E premye bagay mesye yo te fè, pou w wè vrèmanvre, Eli, yo te gen yon fòs sou li vre. Dlo Jouden sa a, detan lontan, nan Lansyen Testaman, se yon jouden, se yon dlo, se yon lek li ye, men lek sa a pa t ka gen jaden ladan l. Moun ki fè pitit pitit yo kisa fè yo kou yo koule ape tèlman dlo a pa pat bon men lèl rive devan lek la kounya Elize Eli riv kisa l fè li pa li rale manto li epi li li frapel nan dlo a dlo a li ou li ouvri èske se kon doub benediksyon on doub posyon ki nan Eli èske ou pata renmen e ou pata renmen gen fòs sa nan ou menm lè satan vin ba ou pandan wap dòmi pou di retire dwa de mwa satan.

Epi yo, nèg yo tande yon bri kap parèt. E ki bri li ye? Se yon cha ki vin de anlve, ki moun? E, Eli, avèk tout cheval ladan l. Men malerezman, byen pou Eli, Elize, Elize t ap prete atan, atansyon. Zye l t ap ga, t ap gade mèt la. Konprann? Gen moun andan nou andan legliz mesye veye nap dò nap dòmi yo preche yo pa konn sa nou di lavi pa preche maten apre midi pèp la pi pi mal sa vle di wap dò wap dòmi monchè e gon gon koze pastè a di ki tap ede nanm ou men piske ou tap dòmi ou bli ou pa tan ou pa tande zòrèy ou soud ou pa tande li trè enpòtan trè enpòtan lè ou gen sentespri bondye nan lavi ou Li ede w a avanse. Pandan chwal la parèt nan lè a, epi manto, manto, Elize, Eli mon, Eli monte, epi manto a ki te sou Elize a, li sot ton, li sot tonbe, nèspa? Li sot tonbe. Wòl. Misye pran nan vye rad ki te sou li a, li retire yo, rache yo, epi li pran manto Eli a li met sou, li met sou li. E vwala ankò, lè pou misye retounen, se kounye a, gen yon pakèt flatè k ap gade kouman Elize pral retounen. Èske y ap gade èske misye gen dou posyon sa a vre? Pase dlo sa a, tout moun pa ka travèse dlo a.

W ap dirije yon legliz epi w pa gen Sentespri Bondye nan ou menm. W ap dirije yon gwoup, konprann, w ap dirije anndan legliz epi jan w te vini e konsa w sòti. Ou manke yon ba? Yon bagay. Ou manke yon bagay. Ou manke yon bagay. Konprann? Ou manke yon bagay. M ap di nou byen.

Mirak ou wè Elize fè mesye wi sètèlman wan Elize wan van li jwenn dou pwosyon tap chèche a mesye paske te gen pèseverans epi te gen la lafwa jodi a zanmim sou bezwen geri se pou gen la lafwa ou mwen m te priye avèk yon byeneme Medam yo a di pa wi pastè m dakò wi wap priye avèm men m pral tcheke doktèm poum konnen m di sise ou geri o non de jezi m di o non de jezi ou ge ou geri li di pastè ou kwè se vre non fòm al tcheke doktèm poum wè eske se vre ou pa ou pa ladanl monchè ou pa gen la bon pwonose benediksyon m pwonose konprann an gerizon pou ou an pou dwa tcheke doktè hein Ou gen lafwa? Ou pa gen lafwa? Konprann? Men si Eli te priye, li Eli, ou konnen pèp Izrayèl, yo te byen manje, yo jwenn tout bagay ap ale byen. Eli, Eli kanpe di konsa, Pou lapli pa tonbe twa jou.
Twa jou. Lapli pa tonbe. Avili yo byen manje, yo vin tout afè yo ap mache byen, pi e, avili se sa k fè yo an, y ap sèvi Bondye. Ou an, m ap di w byen, pa sèvi Bondye lè bagay la ap bon, tande moun mwen yo. Sèvi bagay, Bondye lè bagay la pa, pa bon tou, nan bon tan, nan move, nan move tan. E nou konnen pou pwoblèm, detrès e yo ap vi, ap vini tou. E mwen y ap ize, Elize, Elije te gen yon gwoup nèg ansanm avè li nan Dye Wa sis, oi, Dye Wa chapitre 6. Pandan yo nan bilding yo te ye a, bilding nan vin twò piti, epi gwoup nèg sa a di konsa, Ebyen, sa pou nou ta fè, an nou prete kèk rach, konsa sa vle di rach, mwen ayisyen, e ameriken w ye? Sa vle di rach. Hein? Rach ou koupe bwa. Kounye a gwoup nèg sa yo menm, yo pran, oi, yo pran rach ak koupe bwa pou yo fè yon pi gwo bilding pou yo rete. E malerezman gen youn ki te gen rach la, pandan lap voye kout rach la, epi rach la tonbe nan lig la. E lè mesye a, lè rach la tonbe nan dlo, kounya la, mesye a di woy woy woy woy woy woy, sa vle di mwen pèdi rach mwen yo, kouman m pral peye rach moun yo? Ou wè lè w prete, prete se pa pou li, se pou remèt.

Ou met men sou malad, depi malad la li gen, li geri, se bel bagay. Hein? Rach sa li mont, li monte. E nou jwenn ankò nan 2 Wa chapitre 4, yon madanm, madanm sa son madanm ki te gen ti mwayen nan Lansyen Testaman, li te gen ti mwayen, li te gen ti byen. E pi Elize parèt, e pi dam nan pat gen pitit. Epi, men, Mari, dam nan, te yon granmoun. Konprann? Li pa t espere pitit. Epi, Elize di, Non, ale konsa, w ap gen yon pi, w ap gen yon pitit. Konprann? W ap gen yon pi, w ap gen yon pitit. E vwalavwe, nan menm ane a, dam nan, li fè yon ti pòt, pi l gason. E ankò, lè l rive nan jaden avèk papa li, ti gason li tonbe mou, li mouri. Madan nan di eli eli mwen menm pap mande w pitit ou banm pitit men pitit la li mou li mou wi dega yo men men li papa wòy wòy gerazi menm li pran li pran yon bourik li di li di gerazi kouri men baton mwen kouri on mòn al pran baton sa al touche pitit la pou pitit la li poul ge poul geri e malezman dout posyon ki te sou eli a se pa li menm ki sou gera geraz Gen efò e gen pli fò tou. Èske ou kwè sa, moun mwen yo? Gen efò e pi gen pli fò tou pase sa. Gen reyaji li vè di fou. Li di mèt, m pa ka fè anyen. Ou vini ta mouri. Ou an, pou li ta mouri. E li vè di se men kouri pase, kou li ala rive, pran bato an, li moute nan chanm nan lè a, kote chanm Elize te ye, kou li ala al kouche sou do pitit, sou vant pitit la. Pandan l kouche sou vant pitit la, kounye a pitit la kòmanse ap cho, kounye l ou mouri ou frèt. Konbyen ki kwè sa? Bon, depi ou moun nan malad li mouri li frèt, li vin frèt tankou m ak ou. Elize ki sa l fè? Li kouche sou pitit la. Pandan l kouche, kounye a l santi yon ti wonm, ti gason an, ti chalè kòmanse ap monte. E pandan li kòmanse ap monte, epi ti gason an li estè, li estè li sèt fwa. Epi pitit la ki fè li kan, li kanpe, li redi madanm nan, Mepi, mepi toujou. Se sa, se sa ou lè ou gen Sentespri Bondye ka, ka fè. Pa pou ye, lè ou pa gen Sentespri Bondye nan ou men, ou empty. Amen.
Satan jwe avè w lè l vle. Amen.

Lafwa, pèseverans, li ka mennen w kote w vle a. Ale! Ou menm, pa gaspiye tan w. Jèn tifi, jèn ti gason, konprann, pa gaspiye tan w. Sa vle di gen anpil sa w vle e w ka sa kan, kanmenm. Se sèlman rete nan pye bon, rete nan pye Bondye. Ou ka yon doktè, ou ka yon enjenyè,